Kijan nou ye tout moun, se Mister Saint Beat, so jodi a m vini avèk yon new video pou nou, yon new video kote m pral prezante nou yon lòt atis, yon lòt atis, e nan jou pase yo nou te wè m te prezante nou Master Dji, e ke m te di nou Master Dji se premye MC ki te chante rap kreyòl an Ayiti, pa sèlman an Ayiti men nan tout Antiy yo.

Map di tout moun yon gran mèsi kap gade èske ou te konnen so janm te dil la nap tounen e nou tounen kote n pral prezante nou yon gran atis atis sa li pa lòt ke Nemou Jean Baptiste kiyès ki Nemou Jean Baptiste la Nemou Jean Baptiste fèt 2 fevriye 1918 pòtoprens nan zòn bèlè yo konnen l kòm atis ki kreye konpa dirèk la. Konpa dirèk la. E kijan l pral fè entegre l nan mizik, nou pral tande. Nemon Jean Baptiste te jwenn yon travay kote l t ap frape nan yon kwafè e la l t ap travay, e se nan menm kwafè sa a tou, chak jou l leve l ap pale de lanmou l pou mizik, kijan l renmen mizik. E se nan kwafè sa a, Nemou te vin jwenn premye sponsò li de yon zanmi l Antoine Duvergé. Jwè e mèt banjo, Duvergé te deside konfye Nemou enstriman l lan, Pou l te evite gen pwoblèm ak paran l. Yo fè nou konnen yon timoun nan ane 50 pa t fasil fè mizik. Enemou te pwofite pou l aprann pou kò l bandjo. E chans misye te vini lè Divèje pa t respekte angajman l te pran devan frè Gina yo. Nemou te vin ranplase l. Enemou te al jwe ak yo, premye pèfòmans misye fè siksè. Misye byen pase e sa te menm rapòte 30 dola. Depi lè sa, Nemou bay. Tout tan l, tout li menm nan mizik. Yon karyè ki pral dire 25 an. Misye te tèlman fò, tèlman move, tèlman lè l ap jwe tout moun renmen l, tout moun renmen gade l. E se konsa pandan misye ap jwe yon bal, misye pral vin rankontre madanm ni, kote yo pral marye, yo pral fè 3 timoun. E misye pa t janm bay vag. Li te toujou ap travay, l ap fè tout tou peyi a, jwe nan tout fèt patwonal tout kote. E se la a, li pral kreye rit ki rele konpa dirèk la avèk gwoup li a ki rele Kojanto Entènasyonal nan fèt Sentàn le 26 jiyè 1955. Mwen pral fè n gade yon entèvyou kote yo t ap fè a Nemou kote l t ap rakonte ki jan l te fè kreye konpa dirèk la. An n gade. Mwen menm
ak Chiko Nou te gen egzakteman prezidan ti tato a Lucien Noël ki te mennen nou Sodo. E lè m chita, m chita avèk Siko anba yon ti tonnèl. M di Siko, èske w vle lè n al Pòtoprens nou fòme yon ti ansanm? Siko di, a monchè w konnen se nòmal li ta bon wi si nou ta fè l.

Nou sòti, nou inogire li, plas Sent Ann. Inogire li epi lè a l rele Counto Entènasyonal. Counto Entènasyonal epi yon jou samdi Jean Numack vin chèche mwen pou n al jwe Kenskòf. Epi Jean di e men bon m ap rele l Ansanm o Kalbas. Li rele l Ansanm o Kalbas. Siko te bay yon ti pwoblèm. Misye te vin kite. Lè misye vin kite epi mwen vin rantre lòt mizisyen, Frank Brignol kòm saksofòn, m antre Thalès, twonpèt, epi nou fòme yon ti gwoup. Nou refòme gwoup la. Epòk li vin rele Ensemble de Mount Jean Baptiste la, se Nouyòk m t al avèk Jean Numack, Alò lè nap tounen nou pat satisfè epi nou vin kite lakay misye. M rele l ansanm Nemou Janbatis. Se vè ki ane konsa? Petèt ane 58, 58 konsa. Mwen vin rele l konpa dirèk se paske tout mizik mwen konpoze m te konpoze yo sou yon sèl alur. M pa t mete twazyèm akò ladan l ni akò aksidantèl. M te kite l premye dezyèm. Alò yon mach premye dezyèm ki siyifi m di l ke m p ap chanje li epi bas la ap mache 1 2. Ki fè m te rele l konpa dirèk, konpa dirèk. Ebyen, m te fòme rit la an 55, an 55 m fòme rit la. Sètadi ke m pa t konnen ke si rit la ta pran tout anplè sa a koulye a. Mèzalò, daprè mwen menm, m wè sa m kite a. Pou Ayisyen, se yon pakèt afè m kite pou yo. E m kontan tou, m wè yo konprann sa m fè pou yo a. Wi, je la di, men m satisfè de jan yo jwe l la. Yo respekte konpa dirèk la paske yo pa chanje en de a. Gong nan toujou ap mache, kop, kodok, pim, kop, kop, kop. Bas la toujou ap mache, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Alò, yon sèl bagay ajoute, Li ajoute batri a gwòs kès ki mache. Mwen m pat konn mache gwòs kès. Mwen m te konn mache avèk timbalès. E timbal m te konn bat ladan an yon ti klòch. Vrèman yo jwe yo jwe l trè byen. Moun sa w panse de kadans ranpa a?
Daprè mwen menm, kadans ranpa pat janm egziste. Pase se konpa dirèk ke l tap jwe.
Map di nou tou, se pat premye gwoup djaz Nemou te dirije. Nou te gen Anakawona, nou te gen Djaz Atomix, nou te gen Djaz Atomix Junior. Misye te vrèman, vrèman gen, gen, gen yon kapasite vrèman wo nan epòk li a. An 1956, karyè atis misye vin pran yon lòt direksyon. Kote l pral rankontre premye pwomotè l Jean Lumac, pwopriyetè yon klèb modèn ki rele Calebas. Misye te òganize premye toune Nemou ak gwoup li a Ozetazini e Meksik. E apre kèlke tan Nemou fè avèk Jean Lumac, Nemou pral kite l pou l al jwenn Senatus Lafleur, pwopriyete yon lòt klèb ki rele Palladium. Poutan, se te menm Lumac ki te mennen yo Ozetazini ankò an 1961. E, le 5 jiyè, nan yon seremoni Ozetazini, Nemou te resevwa yon plak donè, apre sa, Nemou pase de klèb an klèb, l ap jwe, l al met anbyans tout kote. E an 1963, Nemou te patisipe nan premye defile kanavalèsk, Piblik la te mande pou li. Piblik ayisyen an te rete san rete ap mande pou Nemou e Nemou te vin patisipe nan kanaval la. Nou ka wè tou nan kèlke foto, Nemou pèdi yon je l. Se te an jiyè 1967, nan lopital Pòdepè, Li ta pral sibi yon operasyon kote yo ta pral retire yon je l akoz de yon maladi ki rele glokòm. Si w pa konn sa glokòm nan, glokòm nan se yon maladi kote yon chè pouse nan je w, ou pa twò wè byen nan je a. E ou gen 95 pousan chans pou w pèdi je w nan operasyon sa ke l trete. E se sa k te rive Nemou. Nemou te vin arive fè dezan Ozetazini kote l pa janm sispann jwe de klèb an klèb.

Mizik sa klase nan tèt playlist radyo a, lap woule pandan 6 mwa chak jou. E dènye fwa Nemou ta pral jwe Ozetazini, an 1981, Nemou te vin tonbe malad trè trè grav, e li te vin sibi yon operasyon chirijikal nan Nouyòk nan lopital Olmos Hospital Queens. E li pase 4 dènye ane l yo an Ayiti, kote l tap goumen ak kansè epi pwostat. E li te di pito l mouri nan peyi l, l ap mouri ak valè l e ak dinite l. Pou mwen menm, sa se pawòl yon sòlda. Nemou te konn jwe gita, gita bas, saksofòn, li te yon konpozitè e li te yon chèf dòkès, Nemou te yon atis konplè konplè. Nemou se yon papa, Nemou se yon pyonye nan mizik ayisyèn nan. Nan mizik ayisyèn nan, li te sa nou rele le père de la patrie. Nemou te vin mouri le 18 me 1985, nap di pè a son nam gran tòm sa li te tonbe. Nemou mouri men li kite yon eritaj pou nou, li kite yon gran bagay pou nou, li kite yon eritaj ankò nan mizik ayisyèn nan ki se. Konpa dirèk. E jiska prezan pèp ayisyen pa janm sispann danse konpa dirèk Nemou a. Nou menm ki la, m panse sa nou gen pou n fè, nou gen pou n respekte sa, nou gen pou n pouse konpa dirèk la ale pi wo, ale pi lwen. E menm ke m wè kounye an e konpa vin ap jwe yon lòt jan. Si wap gade konpa nemon jan l te konn ap jwe, si w gade gong nan avèk fèy la jan l ap mache, avèk jan nèg yo fè l kounye an, w ap wè e kòmsi se 2 bagay diferan. E eritaj sa Nemou kite pou nou an, nou gen kòm responsabilite pou n pouse l, pou n pale de li, Pou n fè l rive pi lwen, pi lwen, pi lwen. E m ka di sa se pou nou l ye, se san nou l ye, se pa nou l ye. Pyès moun, pyès lòt nasyon pa ka vin moute sou li. Paske sa se pou nou l ye, se papa nou nan mizik la ki kite l pou nou. Ebyen se konsa mezanmi m pral kite nou. M ap di nou nou t ap gade Èske w te konnen? Èske w te konnen se yon brik denfòmasyon m pote pou nou. Sin renmen sa map fè a so nou ka banm on like nou ka kite on comment pou mwen e sitou pa bliye abòne avèk chanèl YouTube man se te Mister Saint Beats Saint Beats Record kontinye like video m yo kontinye gade yo nou tap gade eske w te konnen nap tounen yon lòt jou ankò.